Didier Deschamps ki pwolonje nan tèt seleksyon fransèz lan pou 4 ran de pli, kontra l ki pwolonje jiskan jwen 2026. Didier Deschamps ki ap dirije seleksyon fransèz lan depi 2012 aprè. depar Laurent Blanc, Laurent Blanc ki t ap dirije seleksyon fransèz lan, enben Deschamps ki ranplase antrenè sa. Didier Deschamps se antrenè ki fè plis tan nan tèt seleksyon fransèz lan, se li menm tou ki. mennen ekip la nan plis match, menm si se pa li menm ki gen pi bon rasyo an, men misye dènye tan sa yo la ankò si wap konsidere pakou l nan tèt seleksyon fransèz lan, se moun ki genyen meyè rezilta, li ranpòte koup di mond 2018, li te kar de finalis an 2014, Li demi finalis an 2022 an e li te fè final koup dEwòp 2016. Didier Deschamps ki mennen Lafrans deja Ankò l kotche seleksyon franzèz lan pandan 138 fwa, 89 viktwa, 28 match nul, 21 defèt, yon pousantaj de 64 pou san viktwa. Moun ki gen meyè pousantaj de viktwa lan se Jacques Santini ki te dirije Lafrans antre, ankò ki te mennen Lafrans pandan 28 match, se pa ta pèdi match Jacques Santini, li te genyen 22 lade yo, 4 nul. 2 defèt se konsa sa te ye. Ebyen Didier Deschamps misye ki mete yon stabilite nan tèt seleksyon fransèz lan, mwen kwè ke se yon bon siyn, se yon bon bagay pou yon seleksyon lòske w genyen yon teknisyen ki gen yon tan, li gen yon tan de preparasyon, li emèt filozofi li, li bon pou avansmans lekman sa e ekip la Frans genyen jodi an ou gen presantiman ke se youn nan meyè si pa meyè seleksyon genyen aktyèlman an tèm de jwè ke l genyen. Yon seleksyon konn plen jwè menm jan ak Portugal Epi, li pa kapab fè rezilta. Ekip pòtigèz 2022 an, jenerasyon sa a gen 2 trè bon jwè ladan l, men ant seleksyon ki t ap dirije ekip la pa t kapab mete jwè yo nan meyè kondisyon, li pa t kapab kreye yon senbyoz, li pa t ka fè yon ekip pou genyen. Men Didye Deschamps se pa sa. Didye Deschamps sot nan koup di mond 2022 an avèk yon seleksyon fransèz amwendri. Carmine Zema, Selon sa ke nou te resevwa kòm enfòmasyon, se blesur nan preparasyon koup du mond lan. Lucas Hernandez blese nan pandan koup du mond lan aprè nan premye match lan. Genyen mitan tèren ki te la an 2018 lan ki pa la ditou. Paul Pogba blese, Kante blese, Matuidi pa nan ekip lan depi aprè koup du mond 2018 lan. Trident sa pa la, menm ranplasan yo tou pa la, Tolisso pa la, lateral dwat konn abitye jwe an misye anbe fòm, Benjamin Pavard li fini kou dlo nan sou ban, se Koundé ki jwe majorite match yo, Théandès pral jwe koup di mond lan kòm lateral goch, Koundé m di jwe lateral dwa, ebyen Didier Deschamps misye fon travay nan ekip de Frans lan malgre ke li tap tonbe leve, li eseye plizyè sistèm, li pa mache jiskaske l rive nan koup di mond lan, li pèdi nan final e jan l pèdi an tout ekip te kapab pèdi jan lafrans pèdi an. Yo satisfè de Deschamps, si yo satisfè de Deschamps poukisa pou lafrans ta bezwen yon lòt seleksyonè, ebyen Le Gayèt ki se prezidan federasyon fransèz de foutbòl Misye pat wè lòt moun ki pou kontinye ankò pou mennen ekip de Frans lan, se Didier Deschamps. M kwè ke desizyon sa a li trè lojik, menm si pou anpil moun gon politik nan ekip de Frans lan, gen de jwè ki pa seleksyone, gen de jwè ki pa jwenn apresyasyon gwoup lan, yo ta menm di ke Didier Deschamps Misye pa pou Benzema paske gen moun ki mandel poul pa jwe a Benzema bon sa se pwoblèm pa moun yo men sa ki sèten an Didier Deschamps ap fè rezilta lap fè rezilta ekip li chanpyon du mond ekip li fè final koup du mond malgre ke osatu ekip lan pat prezan nan koup du mond 2022 an Se pandan koup du mond la ap rive la frans gon yon stabilite a yon group de jwè, la frans rive yon kote li pa gon lateral goch rezèv malgre sa ekip lan fè rezilta, yo fè kamavinga jwe, Didier Deschamps misye montre ke li son taktisyen. Yon seleksyon se pa menm jan a yon klèb, yon klèb ou kapab di ekip lan chanpyon men ou bezwen yon lòt diskou, ou pran yon lòt antrenè men seleksyon an li diferan seleksyon an moun kap diri lan dwe yon moun ki wè lwen li dwe yon moun ki avize anpil li dwe yon moun ki kapab enpwovize la frans rive yon kote nan koup dewòp 2020 an. Tout lateral lateral 2 metye yo blese, sa konn abitid titilè yo, menm ranplasan blese, kisa ke Deschamps fè? Deschamps oblije jwe nou defans a 3 pou ke l kapab konpanse absans sa yo. Li pa fòse, li se yon teknisyen, Di, zam ou genyen, se avèk li w goumen. Ebyen Didye Deschamps, li pase plizyè sistèm avan li rive nan koup di mond 2022 an. Jwè ap blese, l ap chanje sistèm. Nan koup dò 2020 an, l elimine nan uityèm de final. Misye strik rete anndan ekip lan. Se depi lè Lafrans elimine nan uityèm de final koup dewòp lan, federasyon fransèz lan fè konfyans a Deschamps, li di bon, yo gèlè ap ke bon stabilite. La Frans pat janm gen yon seleksyonè ki fè 10 ans nan tèt li. Ki fè 10 ans. Se Deschamps ki fè sa. Aimé Jacquet ranpòte koup du mond 98 lan, Aimé Jacquet ki pral kite pòs lan. Men la Frans, Didier Deschamps se Rare antreneur ki li menm ap mennen la France epi li kontinye avanti l apre yon konpetisyon, yon koup du mond sitou, nou sonje ke Emile Jacquet te ranpòte koup du mond 98 lan ak la France, misye ki ta pral kite ekip lan, Roger Miller pral pran plas lan an 2002 Roger Lemaire ki te elimine li menm nan premye tou koup du mond 2002 an. Apre sa Lafrans te trè mal pase nan koup du mond. Lafrans ki te fè yon demi final, ki te fè final an 2006 avèk Raymond Domenech. Apre final sa, Lafrans ki jemi. Tanto 2010 la te premye tou lelimine yon fiyasko. Apre sa, Deschamps pral pran ekip lan. Epi an 2014, li fè kawdefinal. Ou wè se yon ekip pwomotez. Ebyen, apre sa, e Lafrans ki pral kontinye genyen avèk Didier Deschamps. Misye, lè Lafrans ap jwe, ou santi ke misye gen anprent li sou ban. Menm si gen moun tou repwoche Didier Deschamps, mwen menm tou mwen genyen repwòch sa anvè Didier Deschamps ki trè prekosyonis, misye ki two pridan, li pè manyen Lafrans. Li byen jwè, men misye pè fè ekip lan jwe. Misye gen ti pwoblèm sa a, li pa twò renmen pran risk, li kontante l pou ekip lan kreye kèlke okazyon. li pwofite de efikasite atakan fransè yo pou ke l fè Lafrans jwe, l jwe sou kapasite yo, konpetans yo, atakan fransè yo ki rapid, yo dirèk, li pwofite de sa. Men Didier Deschamps, apa de sa, de two prekosyonis li ye, men misye ki fè travay lan, li mennen ekip lan. Mwen menm. M kwè si yap fon vòt jodi an la pou a onkò yo ta fon vòt pou yo di eske Didier Deschamps li lojik pou l ret nan seleksyon fransèz lan yap di wi e menm avan yo te rekondwi l pwolonje l nou tap jwenn majorite moun e pap 70 pousan moun dakò pou Didier Deschamps kontinye nan seleksyon fransèz lan. Wi nap pale politik la Frans te gen politik fè ke Benzema pa jwe koup du mond 2022 an men pou yon sèl moun yon sèl jwè e ki pa t nan seleksyon an depi 2016, seleksyon an fè rezilta, li t ap vrèman difisil pou vrèman difisil pou yon sèl grenn jwè pou federasyon fransèz lan ta repouse ankò, limoje ankò, pa kontinye avèk Didier Deschamps nan tèt seleksyon fransèz la. Ebyen Deschamps ki satisfè moun, misye mete stabilite, dizan, nan tèt seksyon fransèz lan, li pral gen posiblite pou l fè katren ankò, misye ta dwe kite an jwen 2026, koup di mond lan, se nan peryòd sa yo ke l ap gen pou l fèt, èske misye ap fin fè koup di mond lan, bon sètènman, se apre koup di mond lan misye ta sipoze ale, koup di mond 2026, Se aprè koup du mond sa Didier Deschamps li ta dwe kite seleksyon fransèz lan ebyen moun nou pap wè Zidane, moun ki tap tann Zidane yo pap wè Zidane e youn nan bagay ki fè ke m apresye desizyon federasyon fransèz lan pou ke l rekonduit Deschamps e mwen apresye Deschamps tou k rete se paske yo kwè nan stabilite, pwojè N ap wè Almay, malgre defèt Flick nan koup du mond lan elimine nan premye tou, yo kontinye avèk kandite Flick. Yo kontinye avè l. E bon, koup du mond 2026 lan se jwen a jiyè. E sètènman Deschamps ka pa mennen Lafrans nan koup du mond lan. Pa konn kòman yo pral aranje sa. Men m t ap swete ke misye mennen Lafrans nan koup du mond lan. E Deschamps, misye montre ke li se yon moun ki anbisye, ki gen anbisyon. Deschamps, li pa pè defi. Gen moun nan lavi, menm jan ak Zidane, depi yo fin fè yon moman siksè, yo pè pou yo pa al fè defèt apre. Tout moun ki vle vanse nan lavi, tout moun ki vle kreye Yon palmarès rich ki vle fè gwo koze, yo pa pè pran risk. Nou sonje Rinus Michel avèk Ajax, misye ki fin chanpyon koup dEròp lan, bon o nivo dè klèb mwen kwè lig dè chanpyon ak Ajax, misye pral kite ekip lan paske l sature, l satisfè sa l te bezwen, men misye kite ekip lan, Ajax pran 2 lòt lig dè chanpyon ankò. Se vre ke merit lan rete pou li. Ebyen Didier Deschamps, misye pral jwe koup dwèt 2024 lan, misye pral jwe yon lòt koup di mond 2026 lan, li pa pè defèt, li pa pè defèt, li kwè ke li kapab fè lòt bagay ak la Frans, li vrèman difisil pou jwenn yon seleksyonè, E bon, nan sa ke nou gen, pa gen, pa gen, pa gen yon seleksyonè, e, bon, bon, bon, bon tan la, pa gen yon seleksyonè ki, ki fè de final koup di mond, ki mko la klòt, hein, e misye ki, ki fè sa de chan, li pa sature, li pa satisfè, li kwè ke li kapab pote ankò, son, son desizyon, eh, ki gon kote patriotik ladann, Misye renmen peyi l, li kwè ke jodi an se lòm ideyal lan. Dayè li gentan genyen anprent li sou ekip lan. Li kòmanse preparasyon an, men l ap kontinye avèk Lafrans. Federasyon fransèz lan tou ki trè entèlijan, yo pa vle gate onkò kraze yon travay ki fin fèt. Èske Zidane se moun ki nan menm sans ak Deschamps? M pa kwè sa. Gen moun ki menm ap di Benzema kapab retounen nan seleksyon franseuz la pandan ke Griezmann toujou sou pik li. Giroud, bon, petèt li prale. Dè jwè kòm Lloris yo di pat apresye Benzema. Men moun sa yo toujou la. Enfen, ou wè ki pwoblèm te kapab genyen si Deschamps te kite ekip lan, Zidane vini, Zidane se yon admiratè de Benzema, li tap retounen a Benzema. te ka ap gen konfli e lè Zidane vini li tap gen touch pa l ke ta met nan la Frans sa te kapab kreye pwoblèm e ben pou evite tout bagay sa yo moun ki prepare tèren an se li menm kap kontinye jwe sou tèren an Deschamps ap kontinye jwe sou tèren seleksyon fransèz lan se yon e trè trè bòn desizyon e de la par de la federasyon fransèz e si ke Didier Deschamps ki pwolonje jiska jwen 2026 nan tèt seleksyon fransèz la. Si ou sètènman ou renmen emisyon wap swiv li, kòmante, di nou sa ou renmen ak sa ou pa renmen, like ankò fè jèm epi pataje emisyon lage l tout kote pou plis moun kapab wè travay la.